Bon, m pa tèlman gen tan non, men èske se yon bagay k ap pran tan? Non, l pap pran tan, l pap pran tan, l pap pran anpil tan. Ok. Men non, se yèreswa m fè yon rèv. Ou wè rèv oo. Yèreswa m fè yon rèv, pandan m nan rèv la, mwen wè senk demwazèl k ap pase. Lè m di w demwazèl yo bèl, yo anfòm! Epi pami senk la, w te ladan l tou. Epi m ap gade medam yo k ap pase. Lè m di w bèl la, Bel madam! Epi lè m kanpe m kwaze bra mwen map gad medam yo kap pase epi Bondye dim konsa ou wè nan 5 medam sa yo m di wi Bondye li dim gen youn ki pral madanm ou m di oh Bondye pou di se vre Krisla li dim wi epi m di Bondye men tande non si w dim nan 5 medam sa yo gen youn ki pral madanm mwen Men kijan m ap fè konnen. Epi nan rèv la ankò, li di m, Al dòmi ankò, sa w wè k parèt devan w nan, se li k pral madanm ou. A M al dòmi. Epi lè m al dòmi, kiyès m wè k parèt nan rèv la? Se ou. Epi m di, A! M di, Bondye, m pa konn madanm nan, m konn wè madmwazèl la ap pase, men m pa konnen li. Epi Bondye di m konsa, Non, m te di w se youn nan de yo k ap madanm ou, sa w wè k parèt la, se li k madanm ou. Epi w wè m vin esplike w rèv la.
Ooh sa Bondye fèm la M pa t di Bondye m ko bezwen mari Ou kwè se mwen w te wè a tonton? Wi, wi ak de nan wè m Epi demwazèl kite m di w When Jesus say yes, nobody can say no to Jesus Bon, sa w di an se vre When Jesus say yes, no one can say no Aah Men, tonton, gen kèk bagay ou pa konnen de mwen tou wi. Non, tande, si se Bondye ki fè chwa w pou mwen kòm madanm mwen, m pa bezwen konn anyen de ou pase Bondye deja konn sa ki nan kè w. M pa menm bezwen konnen. Pase depi ou wè Bondye di w se madanm mwen, se madanm mwen ou ye. Si w vle pale, ou mèt pale men m pa bezwen konn twòp bagay de ou. Pase depi w wè Bondye fè yon chwa pou yon jènjan, li pa gen yon bwa di m la k bal etone m. Ou madanm mwen, ou madanm mwen nèt. Se Bondye k fè chwa a.
Ah, gen kèk bagay, jan m di w lan, fò w konnen yo de mwen. Fò m eksplike w. M pa wè kote m ta kòmanse. Lè m te gen dizuitan, pandan m ap vin sot lekòl, gen senk vagabon ki pran m, ki antre nan yon ka avèk mwen, ki fè kadejak sou mwen. Haa, bagay sa a tèlman fè m tris. Lè m rive lakay mwen, m ap kriye. Lè papa m vini l jwenn m ap kriye, m eksplike l sa. Papa m di m, fò l eseye pou l wè si se vre. Se aprè lè l fin kouche m tou, m ap konnen se pa t papa m li te ye. Haa. M te tèlman atriste. M fè dezan m ap fè pwostitisyon. Hey!
Dezan w ap fè pwostitisyon? Pa jou konsa konbe gason ki kouche w? Ah!
Sa w ap mande konsa? Se pou lajan m t ap fè l. On pil a on pakèt. Ah! Aprè sa, Pa two lontan de sa lè mari m fin mouri an, m al nan doktè, doktè di m m fè kansè. M ret ennan pou m mouri. Epi sa pa gen twò lontan la a, m al fè yon egzamen pou sida, doktè jwenn ke m fè sida. Ebyen, si se Bondye k chwazi w pou mwen.